Yo ap mande w kot ba yo wè figi misye m voye l ba ou m paka poste l. Oh ok ok ok ok.
Mesye ap banm bay mesye yon soumoun li ye wi soumoun fini yon moun ou wè Jimmy san yon kote se evitel yon soumoun epil. Men eske w te bal espwa poul te konyen tou? Eske w te bal chemen eske w te dil kel ka konyen paske misye di konsa manzè te pwomèt li. griyen eske se vre ou te pwomèt griyen an vre m pa e kesyon m ap poze m pat la m pat nan apèl la m pat nan kòl yo m pat nan mesaj yo so nèg la te fè twòp so li oblije fè jan de pwovokasyon sa so aprè tout pawòl misye fin di yo

Misye gen dwa te pran Steph o serye wi nan tout kaka l tap di yo e poutan Steph e kaka l konnen l tap pale li menm.
Kaka voye sou mwen tande. Donk kounya la, kounya la bon Steph tou pa gen matirite lap pale kaka chak jou pou kounya la ou pral pran sa l pral di o serye. Li tèlman pa gen matirite gen dwa e kaka lap pral gen Steph gen pawola moun sa yo ka tèlman pale kaka ou pa pran wal pran bagay moun sa yo o serye ou nan pwoblèm. Esak fè misye moute la ui. An jwèt konsa, m manke bliye pati sa. Gade m manke bliye pati sa, e lè map sonje la, Steppa son moun ki san matirite menm jan avèk Paola. Kounye a la w pral pran moun sa yo serye. Kaka voye sou moun wi. Eyy Bon ou janm wè manzè san matirite la sou tiktok la la ap pale kaka maten midi swa san kanpe epi misye a monchè epi bon bebis li fèm sonje se Steph ki te vin a bagay lekòl bouzen nan tiktok la antrene moun Men koman pou yo fè bouzen San yo pa bay kraze yo Alex di la misye se youn nan moun ki viktim yo Wè de kaka mesye Ann avanse De tout fason m ap stil poze kesyon yo Pou moun ki pran nan kou yo Oubyen pou moun ki te wè yo Men e li gendwa bagay san matirite k ap regle Ban m moutre nou Ban m fè nou tande kote Misye di konsa Steph te pwomèt li griyen an Apre sa pou n retounen la pou n ka pase a bay sa Kilè fè nou salòp Kilè fè nou Nan gyèt manman w se mwen k fò w chanpyon nan. Erè, erè dirèk total. Kòman ki levèl la? Map raple nou, Black Diamond, lè l te fenk kòmanse voye kado sou jèm bòbòt ak nèg krèm, m kwè l te gen levèl 14 oubyen 19. Si nèg yo tap mande ki levèl yo, gon seri de mèvèy Black Diamond fè avèk mesye sa yo nan lig oubyen nan game, yo pa t ap janm fè l. Pa bliye, ou kòmanse nan level 1 pou rive nan 40 plus. So, zafè level la, pa poze kesyon sa, pa di sa. Pa di sa, pa di sa, pa di sa. Pa di sa ankò. Ok, pa di sa ankò. Zafè level la, pa di sa ankò. E level la, Pa di sa, pa di sa. Li pa bon, pa di sa. Nan nan nan FM squad. A gyèt manman tou. Wouyy.
Se mwen fò mwen fò MVP 2 fwa nan nan nan tiktok nan titan. Ou tande tande tande pa moun. So misye misye soti tande wi. Misye soti tande misye soti nan FM squad li rive nan titan avèk e Steph. Ki level misye 30 konbyen? So nan a pistolè? Èvè jan, èvè jan e kado yo ye.
Gason lajan fèl mal li pa gen. Lè nou konnen nou vin dèyè koko konsa poukisa nap tire lajan konsa. Eske m te vle met zam bò tèt ou. Ok pati sa m te bezwen tounen ladanl tande. Lè nou vin koze avèk medam yo mete grenn nan mouda nou an bon jèn jan E menm jan lontan, te konn genyen, bon m pa konnen nan ki peryòd nou ye, nan ki peryòd nou leve, mwen menm se ti moun 90, so m leve nan peryòd kote te gen high five, kote te gen ou voum, ou kou space, te gen e, e, e, e, e, e, messenger, e nan peryòd sa yo m leve, kote wap, wap poulòp nan DM moun nan nan Facebook, lè Facebook fèk kòmanse, Ou konprann? Lè w pull up nan MySpace, lè w pull up nan jan w wè m lan, ti moun 90 m ye wi baz, k ap pull up nan Skype e w al koze a moun nan. Ou met jènjan sou ou, pa t gen voye kado. Pat gen Pat gen voye kado Pat gen an Pat gen pil bagay sa yo E jèn jan w met deyò E jèn jan w met deyò baz So si w vin nan rezo a menm jan an tou gen nèg ki konn kwaze avèk yon fanm nan yon nan yon bòdkas nan BBM nan BBM, yo fè yon bòdkas nan BBM lan, kwaza fanm lan, koza moun nan, mete grenn nan mouda w, ou rive sou moun nan. Talè, ban m ranje ekran pou m pran w madam, ban m ranje ekran pou m pran w, ban m ranje ekran pou m pran w. Si w gen kèk ti bagay ou anvi di mwen. Bonswa bèl manman. Sa fèm mal podyab imajine w menm sant bouboun nan Jimmy pa Jimmy men sa map fè pou ou m gon boutèy chanpou la map mete sant bouboun mwen ladann map chip li map voye l baw ok cheri menm si w pa wè bouboun nan wap pran sant li ok oh my god. Dale anh serye eske eske mesye a tap koze avè w bay seri wap pale Bonjou pitit Bonjou bon mesye koze an byen Pale avèm cheri.
Mesye sa son mesye. Li telman soumoun sa se pa menm konprime al pran li gen yon piqur menm li pran pou soumounol la depi lè map mennen map fè ti hit mwen viral mesye a toujou la lap jwe si wap banm kado cheri e tou nòmal poum diw merci thank you baby thank you cheri premye transfè merci baby dezyèm transfè merci chouchou twazyèm lion thank you papi ok
Se tou nòmal. Wi wi, nòmalman. Mesye ap jwe pitit, mesye ap jwe, mesye a toujou vin banm love, men se pa yon moun ki konn jwe fò jan lap pale a. Se pa vrèman yon bòs, se yon moun ki te gen, se yon moun ki renmen glwa. Ou konn kòman l ye? Li vle tout kote m rive fò map di konsa, entèl ki te la pou mwen, e li k te jwe pou mwen. Misye menm yon kado l voye. Li vle fòm fè screenshot kado a. Oh oh.
Mal non oh oh mal non final m poste final la puiske kado l la pa parèt nan video m poste a misye fache misye di m te dwe fè screenshot kote l voye zis on grenn zis hein ou on grann obè
ou on gwo jewòm kounya la oh bon dye si pat Jean Robert a pitit. Li fè premye zen avèm lè ke li wèm pa fè li dim oh menmsi se screenshot Zesto te dwe fè e mwen k fè w chanpyon mal non final ou fè yon grenn zes e ou k fèm chanpyon ou te banm 2 3 jou men kote Jimmy marozo kote w ye Jimmy Jean Robert mesye Robert kounya la pitit misye kòmanse ap fè. Jalouzi. Kounya m t al nan show Shelo Kazo a, mwen t ap pale de Bensy, lè m te rive Sendomeng, se Bensy ki te resevwa m. E pa Shelo Kazo, kòman l te rele? E mwen k Shelo Kazo a.
E pa ou menm, kòman l te rele? Johnson Casséus.
M al nan show Johnson Casséus la, yo t ap poze m kesyon. Puiske li wè m remèsye Bensy konsa, kounya l kòmanse ap fè yon ti jalouzi. Lap lal sou group la m te gon group mwen te kreye ti sou moun nan kreye group la wi li te kreye group la li fache nan group la kounya m di a papi Jimmy sa w gen la cheri nèg dous mwen pa fache map kaka al bon m bezwen kado map pase l nan tenten li menm li la kounya moun nan group yo nou gon lòt ti group akote menm moun nan group yo di m konn sak pase kaka Jimmy w on moun fou li l crazy kaka l pou wè si w aprann 2 twa kado nan menm m di ok cheri map jwe jwèt la byen. Kounya la pitit, mesye ya pitit, li vin kòmanse kounya, vin twò soumoun, volim soumoun nan vin monte, menl pat janm nèg mwen, li pat janm koze avèm, son vye mawozo, on nèg andeyò, So li pa janm koze ou anyen ditou.
Li pa janm koze, kounya l chita lap tann li panse step, men kotel pral rive sou mwen. Kounya la lèl vin ri elèv ke M vin kòmanse l vin kòmanse ap voye ze si vin kòmanse ap voye lyon li wè yon bal pa pati l voye yon ti chat myaw li wè pa gen griyen l voye yon ti reken fyouch li wè pa gen anyen l voye yon lyon hèè li wè pa gen gri di sa kap pase konsa ekilyeman kounya la menm kote a pitit Misye komanse antre nan yon kriz, li gen foli manadjè, li gen foli tout moun kap sipòtem, li gen foli ekri yo, poul oh map esplike yo kòman pou yo jwe pou ou, ou konprann? Li gen foli, kounya mesye a vin ofrim, li dim konsa poum kite tapote, oh pou jan ke map mennen sou tiktok, mpa ka nan tapote, lap peye kay pou mwen, lap banm manje, mdi oh mesye, mdi mesye merci, ou mèt kitem la nan tapote, oh non bagay tapote sa fè. Korat bagay. M pral retire misye nan kòlèt mwen. Wi wi. Misye, chak bòs ki vin jwe pou mwen depi m fin jwe m toujou met donatè yo sou ekran te e live lan. Map di yo mèsi. Mesye yo toujou ap banm ti love. Li menm lap fè ti jalouzi yo. M pa vle nou pale a Steph konsa non Steph se Steph pam wi. Papa lasteph konsa Kounya gon donateur ki rele Romero Romero ekrim li dim sak Jimmy sa ye pou ou poukisa lem nan live ou lap pale konsa mdi pa okipe ti soumoun nan non ti pis la e soumoun ti pis la soumoun konsa ou pa bezwen enkyete w ou konprann kitel la toujou poul sekwe kol kounya boss la di ok cheri kounya la misye li menm misye vin rete kounya menm kote sa vin pase mal nan group la mal fel esplikasyon. M di kòman fè wap aji avèm konsa wap pouse kòw konsa lèm sou ekran kontwole w ou twò soumoun kounya misye fache misye di ti ki level 32 mesye a ye mesye a pa gen lòt a 40 nan mesye a level 32 a level 32 mesye bon mwen m gen pi gwo level ke mesye a ou konprann sa vle di ou ka donatè mesye a
ou ka donatè mesye a
Jimmy, ya, lèl fin fè sou moun nan, m tou bloke m tou retire ti pis la sou mwen, yo banm yon bon beny, m grate tout pis, m jete tout pis, m tou retire ti pis la, m blokel sou tiktok, m blokel sou whatsapp pou sou moun paske l konn piki sou moun. Men kote m toujou ap fè blag, lè ke mwen live mwen toujou ap di, yon koko, yon lyon, yon lyon, yon griyen de lyon. Mesye a menm gentan ap ouvè kòl li di konsa oh m te pwomèt li griyen. Oh se la talè talè talè se la koze ou te pwomèt li griyen an pale. M pa konn si se la kòm li di kòm li di se m pa konn si se la paske m toujou konn ap fè blag paske yo di l gen prèv li te rikòd jiskaprezan l pa janm ka bay rikòd la men m konnen m son moun ou konprann vye Jimmy mawozo m ta bezwen bay griyen yon vye levèl 32 m ta bay griyen e menm griyen a pandan se tan te gen levèl 38 40 k ap jwe pou mwen men m pa konn sa m va griyen monchè. Sa w di m la menm yon ti mori ou pa bay misye.
Misye pèdi, misye pa pa jwe non. Bon, na, misye ap kriye. Kounya la, m- sa pral gen 1 an. Ou konnen zi sa pral gen 1 an? M gen 1 an depi m bloke misye depi Sendomeng. Misye al ekri lòm saj, li di lòm saj, Steph, m pa konn sa m ta bay pou Steph debloke m. Li di fè Steph debloke m, m ap ba w 5 lyon. Foulay wi. Menm on, menm babou lyon an l pa genyen non, malere a. Kounya ou tande l pral gen 5 lyon. L ap Kòman, fè misye gen foulay. kle forè a? Bon kounya lyon ra nan An, ki TikTok. kle forè sa? Fou.
Ou la wi pitit, kounya la pitit li di Lòm saj, fè fanm nan debloke m. Paske se yon fanm ke m renmen anpil, m sesi sela, vrèman m te fè yon erè, li te bloke m, ou konprann m te pale dwòl avè l, fè l debloke m. M ap ba w 5 lyon. Kounya Lòm saj rele m, Lòm saj di m, Steph, debloke mesye a non. Ou pa ka tiktoker pou gen gwo san mwen di nan depi yon moun ou pa banm respè kit ou gen kado mwen m son moun ki konsa m pa gade sou level ou gen boss ou level 40 ou met level 50 depi wè manke m dega cheri map pase yon blòk sou tèt ou paske ou wè kado tiktok sou okipe kado tiktok la fò manje sa ou pa ta dwe manje wi wap sonwont anpil wi mwen menm sa m gen non moun ou pa dim gen rancune mwen dim non m pap debloke l kounya gèlè lòm saj. Lòm saj dil sa jan mwen ala Steph pap debloke w kounya misye gen rayi misye gen remò li wè yon grand Jimmy ou konprann le grand Jimmy foulay Jean Robert grand marozo de lane li wè Steph pa debloke l pandan di lap bal 5 lyon
èske w konprann kounya misye gen Nan tout live misye di elik te konn edem lik te fèm chanpyon ou bon zus wap jwe 30 kaka do 40 kaka do sa a ou te ka kenbe moun nan lig Tande koze.
Ou konprann? Mwen menm moun kap jourem, kap dim san wont, kap dim dis, kap dim dat. Ou konn sak fè mwen menm m ka kale kòm konsa Steph Elegans m ka kale kòm, m toujou di nou sa baby mwen mwen clean.

Lè lèl panse paske li pral dim li pral vin banm papye li pral vin marye avèm tèt mwen pral cho ou konprann lap banm ti pawòl poul ka krazem oh lap peye kay pou mwen lap fè makèt imajine ou map tapote la menm si nou relem mandyan cheri men ti mwa kay pa chalè ti makèt pa chalè pou yon nèg pral krazem pou yon mwa kay mezanmi ah chè moun yo tap kalem m gen twòp moun ki renmenm sou rezo a. Lè misye dim konsa oh map vin marye avèw poum baw papye. Oh misye pwomèt ou maryaj.
So talè talè talè talè. Misye te konn pale avèw an prive. Paske ou dil te gen yon group. Li konn pale avèm an prive bon li te sou group la. Misye te gentan fè group pou mwen. Nan whatsapp.
Elik te fè team pou mwen. Exactement li fè team. Moun team yo. gentan pale avè m byen pwòp, yo gentan fè tèt mwen, yo di m wè misye sa son moun foulye, son soumoun wi, men montre w dous avè l, pa janm, pa janm montre w awogant pou w ka jere misye, pou w ka toujou kite misye la pou l la chak swa nan ti tavè w. M di ok. Tou, èske tim lan kraze kounye a pandan misye pa la a? Misye tèlman djòlè, misye tèlman mawozo, misye ap pale avè m, misye di m, o m te renmen a Fatima, Richelle te fanm mwen. Manti.
Lap fè dyòlè.
Oh oh wi oh Fatima e te fòm mwen. M te renmen a Rutshelle wi. Rutshelle te menm Djoulie l di Djoulie e te fòm ni wi. Sa w di m la?
Ah ah men se son mawozo. Depi w wè fanm nan byen kanpe fanm nan ap mennen l di oh l renmen a Rutshelle li konn sòti a Rutshelle l al nan date tout bagay. Foulay mawozo a lap vin ban m pawòl. M ka di oh nèg la te renmen a Rutshelle oh gwo nèg wi bon m ba l taye m.

Kounye a la piti, mesye a gen yon ray, mesye a wè m pa vle debloke l. Imajine ou m bloke yon moun depi ennan. Depi ennan, m pa ekri w, m pa pale avè w. Sa fini, pa gen dosye ant mwen avè w. Ou tounen a dosye sa. Mawozo cheri, m ap voye sant bouboun nan pou ou papi. Bon kounye a gen yon lòt bagay. Pou kisa w t ap pwovoke misye menm? Tankou ou pwovoke l, ou montre, ou di konsa pou w ta fin depanse tout kòb sa a epi ou pa konnen. Pou kisa w pwovoke misye konsa? O, o, sa w konnen misye fè? Misye poste m sou yon paj, li di yo m regrèt m pat gentan al Tayo Sendomeng. Ah! M pat konn koze sa. Kaka voye sou mwen tande mesye. Tande, li di l regrèt li pat gentan al Tayo Sendomeng. So. Wi, jan m pa gen bouda a la, bouda m tou plat la la. Tout bezwen taye m wi. Son misye m ap pase a ti fo devan m wi. Non, mwen, gason pa koupe pou bouda plat. E pou bòbòt nou koupe nou pa koupe pou bouda plat. Bouda, bèl bouda e pou postè n fè sa. Bòt, nou pa koupe pou bouda plat. Ban m mande w yon bagay tou. Men kounya la, li di l regrèt li pa ta ye, li pa ta al Sendomeng pou l ta ye. Eske misye e pa ti pyès li gen ki fè l pa t desann tou? O kote l t ap desann nan pitit? Kote Eral t ap desann nan? Men cheri m te gen 2 gran bòs, 3 gran bòs nan do m. 3 gran gran donatè ki te tire plis kado. Gen Body Beauty, gen Abibi epi te gen Sadi. E 3 gran donate sa yo m te gen. Lot moun yo te sipote m. Men pa pase moun. Lè w di w MVP ou fè m MVP nan yon game. Sa vle di w se top one ou se top 2. Ou konprann?
Ou chita w men ap pete yon pakèt gwo vye vès sou ou men longue tèt soulye w. Dyòl soulye w men longue. Kounye a ou te chita pou te. Ey mesye a konn di vye timoun.
Koman gwo vye vès soulye w men longue a? Sou paj li wap wè. Mesye a se yon moun kap chèche popularite kap chèche. Koman misye rele? Produit kisa? Lap chèche it ou konprann lap chèche it mwen menm lè mesye sa te fèl fin sou mwen pat pansel te sou moun konsa mesye sa son konprime mesye sa son konprime sou moun li pran ou konprann epil mal elve bouch li sal li pa respekte moun li antre nan man kounya la li dim konsa elik te konn touye vè nan fanm gade wè wè wè sou kounya men menm sak pi deranjem e sa fèm te di konsa tou sou ka rive nan pozisyon pou kanpe sou ekran ou vin bay forum avèk ou korum avèk ou moun konsa, se ke moun sa a li menm li te rive nan pozisyon kote ke nou te getan fin alèz. Eske nou te getan alèz tèl ke moun te kon bezwen se transfè nan men l ou byen moun li te kon fè kò ba ou? M pa moun konsa non cheri, m pa moun konsa. Jiska prezan ou k pou di m, mwen pa konnen. Ki kòdonatè m ka di m sa m pa, wè mwen menm mesye a, m pa.
Pa rele l non. Non, mwen pa ni renmen, mwen pa ni renmen avè l. Se pa to moun te gen relasyon avè l. Ni pwomès renmen anyen.
Poukisa mwen te gen, mwen te konn, mwen te gen konvèsasyon avèk mesye a? Paske mwen wè li te yon moun, m pa t ko konnen si li te soumoun nan nivo sa. Se yon moun k ap chèche it, k ap chèche limyè, m pa konn pou ki rezon. Sa vle di, misye li te yon ti jan fokis sou mwen. Lè m di l fokis sou mwen an, depi yon moun fè w yon kado, li gen tan pran li mete l nan gwoup la, li gen tan ap mete l nan team, li gen tan al pale a moun nan. Ou konprann? Si yon moun vini la, m ap m live, moun nan vini, moun nan fè pwomosyon, li gen tan envite l pou l vin jwe. Mwen wè l te tankou yon moun tankou ki te vini pou l te sipòte m, mwen te apresye sa nan men l. Ok so li vini poul sipòte w kòmsi gen anpil moun ki vini ki fè gwoup donatè ki mete moun yo nan gwoup epi lè match pral jwe yo motive moun epi yo rale moun vin jwe. Exactement li fè team pou mwen li fè group pou mwen m di ah moun sa son bon moun te toujou konn ap pale avèl bagay sa yo sesi sela lèm vin wèl vle depase limit m wèl twò soumoun m vin retirel nan kòlèt mwen jiskaske mwen blokel

E nan jou sky bebe jan bagay sa ou m te fè duel avèl deja kounya banm mande yon lòt bagay eske se aprè li te fin fè tout zen sa yo avèk sky a bebe jan li te kòmanse ap sipòte w oubyen li te gentan ap sipòte w avan. Sa te gentan pase deja m te gentan blokel m te gentan fin avèl Kounya lèl sot sou mwen lal nan dèyè sky li pran pòz lal sipò jiskaske l te joure sky kokorat ou sonje Oh yeah yeah joure sky tou mwen menm m te pran m te pran bò misye tou. Enben sa te gentan pase, sa te gentan fini wi, m te gentan bloke misye m fin a ti soumoun nan lontan wi. Sa w di m la?
Li te gentan pwomèt mwen maryaj di m lap peye kay lap dis lap dat li panse m pral bal taye m pou tèt pawòl bon blòdè m ye, on blòdè resan m ye, kòmanse m ka taye w. Kòman blòdè a?
Talè talè talè fè w bak kòman blòdè a? Wouyy Koman blòdè a Non men men si e tande si e Jimmy sa Si e Jimmy sa e misye kokorat anpil M konn misye m te bloke misye m te blaze misye sou yon live tou e misye kokorat anpil Paske misye te jwe pou Foto misye map montre w Shelo pran m ankò pou m poste m ou Alèz desann Alèz Ahh ou revoye demand lan. Paske misye te moute pou l te fè. Ahh bon ok. Ok ok.
Sou moun sa. Li bezwen Steph kòm fanm. Fanm chè a wi. Kòman fanm chè a? Non kounye a Steph. Fanm chè a. Bon bagay ou di la m pral poze w kesyon sou li. Ou di konsa ou gen donatè level 38 level 39 ou pa e moun sa yo pou ta rive sou ou. Fanm chè a. Eske gen donatè level 38 ki rive sou ou? Ou pa ka di level 32 pou w panse m ta pral. Non ki level 32 mezanmi.

Jiska prezan wi ou bay kado ou son donatè. Si map jwe la ou vin voye kado sou mwen e donatè mwen ye nan moman. So nan moman m nan live la ou voye kado sou mwen ou son donatè. Mwen pa vle gason ou m nèg ou vini pou blaze Steph non. Ou pa ka blaze m e ou pa ka banm ou pa ka banm may. Ou wè mwen menm mwen menm gen lè sa fè m rete mal elve. Yeah misye moun yo k la pa bliye lòt paj mwen anba ni tou pwofite follow paj sa mwen mèsi bokou yeah but tande tande Steph nou non kounya la sijè a enterese nou. Mèsi ankò lòm saj li sipliye lòm saj menm moussignac moussignac ap rele m tèlman mesye ap sipliye l di silvouplè fè Steph debloke m mwen vle pale avè l nenpòt sa l te fè m m ap eskize l paske m kontan. Steph mwen pa vle taye fò taye papa. Oh djam bòbòt ou mèt desann nap ale e mouton te moute pou te moute moun yo ale map met djam bòbòt atè ale mèd ou mèt ale vin kraze live mwen la paske ou poko parèt e sa ou vin regle la tande tande Steph tande tande djam bòbòt e mwen k met ou atè frèm cheri tande JB voye foto a pou mwen m ka poste l e vye baz mwen e vye baz mwen JB ye tande tande Steph cheri kounya la Kesyon sa a, li relate avèk sa w sot di talè a. Ou di w te gen plizyè moun ki nan liy.